Hello hello bonjour kòman nou ye jodia la mwen vrèman eksite avèk anpil emosyon mwen retounen lakay ou avèk yon lòt videyo jis avan mwen ap di nou welcome back sou chanèl la ou menm ki te deja manm fanmi an map diw welcome back ou menm ki se yon nouvo abòne tou ki fèk parèt mwen ap diw mèsi pou prezans ou nan kay la e map diw fanmi sa se fanmi paw li ye se chanèl paw li ye se kou paw li ye kontinye sipòte nou mèsi pou prezans ou e nou espere ke Ou pral gade video sa, ou pral enjoy li e ou pral patajel avèk yon lòt moun. Wap kite yon kòmantè pou nou anba video a. So, video jodi an guys, se yon video de konsèy ke mwen pote pou nou, kote ke mwen pral pataje ansanm avèk nou 10 konsèy, video sa se video ki konsène mesye yo, but medam yo nap jwenn pa nou ladanl tou, ok? So, se yon video ki pale de 10 konsèy ke mwen pote pou nou ki ka ede. nou gen yon bon madanm. 10 konsèy ki ka ede nou gen yon bon madanm. Ok? 10 konsèy. M panse ke nou ap vrèman bezwen pou nou tande konsèy sa yo paske anpil fwa nou konn gen yon fi nan men nou, nou twouve li pa bon, but nou jis bezwen konsèy pou nou konn kijan pou nou manage fi a, pou nou manage relasyon an. Paske dèfwa se pa paske moun nan pa bon vre, men se paske nou konn gen, nou konn konnen yo deja, men nou jis inyore yo. Alò, nan videyo sa mwen vin raple ou, mwen vin pataje ansanm avèk ou konsèy sa yo ankò oun fwa, pou eseye adapte yo nan relasyon w nan, pou w ka wè kòman ou te gen yon bon fi nan men w, se jis pa inyorans ke ou pat konn fè travay ou. Se videyo sa m pral pote pou ou guys, so m espere ke ou enjoy li, jan m sot di la, e pataje l lè w fin gade l avèk yon lòt moun. Ok So 10 konsèy pou kapab gen yon bon madanm Pou kapab gen yon bon fi Nap kòmanse avèk premye konsèy la Premye konsèy ke mwen genyen pou ou Pou kapab wè ke ou gen yon bon madanm se Renmen madanm ou Renmen madanm ou Paske Lè m di renmen madanm ou an, se kite w dirije pa lamou. Se kòmsi ou pa mèt tèt ou. Se kòmsi se pou moun nan w ap viv. E lòske w ap viv pou moun nan, w ap vin santi ou dwe l yon seri de bagay. Se obligasyon yo ye pou ou, fòk ou respekte l. Ok? So se premye konsèy ke mwen ap pataje ansanm avèk ou, se renmen fi a. Renmen l. Ok Se premye konsèy sa mwen ap pote pou ou. Dezyèm konsèy ke mwen ap pote pou ou se cheri fi a. Mezanmi, diferans ki gen antre renmen madanm ou e cheri madanm ou se ke ou ka renmen madanm ou. Anpil gason ka renmen yon fi, men yo pa konn kòman pou yo act. Yo pa konn kijan pou yo ancheri fi a. So, se sak fè mwen vin pataje sa ansanm avèk ou pou m di ou, lè w fin renmen fi a, ou sipoze ancheri l. Ou sipoze ba l atansyon. Ou sipoze montre l ou sansib, ou kalm, pandan ke w ap aji avèk imou, avèk tandrès. Se sa ki cheri fi a. An cheri fi a. So, lè sa fi a vin santi li vrèman vin gen yon respè devan ou. Ok, se dezyèm konsèy lan sa. Twazyèm konsèy ke mwen ap pote pou ou mes amours, se toujou raple madanm ou konbyen ke w renmen l, kòman w renmen l. Toujou raple l fi fi toujou renmen tande sa se pa chak jou pou wap jis rantre lan kay lan ok se pa rantre al travay pote kòb vini pase ke gen anpil nèg ki konprann se sa relasyon an ye se al travay pote kòb vini pou fi an you know bay fi an mèb ba fi an machin ba fi an you know sal bezwen nan kay lan pou okipe kay lan men yo pa vreman pran yon ti tan Pou ap vin nan zòrèy madanm ou pou ap vin nan zòrèy fi an pou ap dil cheri I love you konnen m renmen w cheri mezanmi se pou nou fè sa mesye yo ok swa bokou pli galan silvouplè mes amour silvouplè mesye m yo m konnen nou galan wi men swa bokou pli galan eseye mete pli de vi pli de Kòm ta di, politès nan nou pou ke nou ancheri e raple madanm nou. Sa fè twa pwen ke nou devlope. Nou di ou, premyèman, se pou che, se pou renmen moun nan. Nou di ou, dezyèmman, se pou ou cheri moun nan, ancheri li, ba li afeksyon, e, ok. Epi twazyèmman, nou di ou se pou toujou raple madanm ou konbyen, kòman ke ou renmen l, ok. So, n ap pase avèk katriyèm konsèy lan. Ok. Katriyèm konsèy ke mwen genyen pou nou se, Kominikasyon, kenbe madanm ou an dyalòg, ok, sa trè trè trè enpòtan nan relasyon an, sa trè trè enpòtan nan fwaye a, se pou nou toujou kenbe madanm ou an dyalòg, toujou gon ti pawòl, toujou chèche yon fason pou pale yon ti pawòl, yon ti pawòl sekrè, Kèlkeswa sou fòm de dyalòg lan w ta vle vini an, eseye toujou kenbe madanm ou an dyalòg, sa ap fè l santi ke nou se zanmi nan kay la, sa ap fè l santi ke nou se zanmi nou ka pale de tou e de ryen ok, so toujou kenbe madanm ou an dyalòg, paske gen nèg lan ki al travay, li rantre li jis al travay, li rantre li fatige epi li monte kabann li l al dòmi, li benyen l manje l monte kabann li l al dòmi. Yon madanm ou gen nan kay la? Non! Madanm ou bezwen dyalòg. Madanm ou bezwen pou w pale ansanm avèk li. Lè w ap pale ansanm avèk madanm ou, li santi, waw, gon, gon, gon, gon bagay ki konekte nou. Nou vrèm, nou konekte. Ok? So, se koneksyon sa dyalòg la ap mete nan relasyon an. E senkyèm bagay ke mwen ap konseye, senkyèm konsèy ke mwen ap ba ou pou w kapab wè ke ou gen yon bon madanm, se Kreye anbyans mes amours kreye anbyans ti mesye m yo kreye anbyans mesye kreye anbyans avèk madanm ou madanm ou bezwen loisir madanm ou bezwen divètir li madanm ou bezwen ti loisir ok paske se pa ou chita ap plenyen ou pa gen chans paske ou pa ou pa gen yon bon madanm paske ou pa gen yon bon madanm se ou ki pou rann li bon ok. Se ou ki pou rann li bon. Madanm ou se ou ki pou rann li bon frèm. Ou pap fè dyob ou. Ou gentan ap konvwatize lòt poutan sak nan menw lan te ka pi bon ke sa wap konvwatize yo. Men ou jis pa fè dyob ou. Ok. Li jis pa jwenn gou nan menw. Se sa ki fèw wè ou pa gen yon bon madanm paske li pa jwenn gou nan menw. Tout la sent jounen se chita kwit diri anndan kay lan. That's it. Ou pa janm sòti avèl. Konbyen fwa ou mennen madanm ou al nan ti sinema, konbyen fwa w mennen madanm ou nan ti plaj, konbyen fwa ke ou pran madanm ou fon ti sòti ansanm avèk li, ok, konbyen fwa w fon ti sòti w al nan ti pisin, w al nan ti enjoy, konbyen fwa w pran madanm ou, w al nan bèl pak, w al nan bèl mize avèk li, w al montre l yon kote, konbyen fwa, ok, so kreye anbyans paske medam yo renmen ti anbyans yo, pa kite medam yo chita nan kay lan, kwit manje, lave, pase, okipe timoun, dasess. Ok so medam yo bezwen anbyans so mesye yo aranje nou pou nou kreye ti lwazi kreye ti bagay pou madanm nou ka santi yo anpè yo ap viv nan relasyon an ok sizyèm bagay ke mwen ap pataje ansanm avèk nou sa trè trè zenpòtan petèt ke ou ka inyore l paske gen nèg lan lefèt ke madanm ni ap travay lefèt ke madanm li ap touche pi gwo kòb dèfwa fi yo konn ap travay yap fè plis kòb ke mari yo but sa pa janm monte nan lespriw pou fè madanm ou yon kado mesye non li pa bon sa pa bon li pa bon kelkeswa milyon madanm ou ta fè ofri madanm ou de peti kado wal travay rantre a yon bouke rantre a yon fleur rantre avèk yon ti kek ki make je t'aime. Ok, rantre avèk yon bagay, rantre avèk yon ti souvètman. Jodi an ou off, ou pran madanm ou, ou ale nan store avèk li, ou achte yon ti souvètman, ou achte yon ti rad, ou achte yon ti bagay, ou achte yon sandal, vini. Fi a bezwen ti jès sa yo, soti rantre yon, soti rantre avèk yon sandal, soti rantre avèk yon ti parfum, yon ti kulòt. Medam yo, jan medam yo renmen bagay sa yo. Mesye, fè travay nou. Li te mèt ta fè milyon, sa wap ofri l lan, se li k gen plis enpòtans pou li. Sa wap ofri lan se li ki vo plis pou li ke sa lap travay la fè avèk swe fwon l lan. Si w pat konn sa m di w sa. Sa wap ofri madanm ou an. Konbyen fwa ou soti ou achte yon ti kilòt pote pou li. Konbyen fwa ou soti ou antre yon ti spre, yon ti parfum pou li. Dayè ou pa menm konn size pye madanm ou. Dayè ou pa menm konn size rad li si se medium li mete oubyen si se large li mete. Wap di fi an pa bon. Mesye, eseye pran responsablite nou an chaj. Eseye bay tèt nou objektif ke nou dwe fi a ti bagay sa yo. Ok? Se pa rantre vini. Wi ou antre vini, ou travay, lajan sou akawont lan se vre. Men ti jès sa yo, ou bezwen pou fè yo. Ou bezwen pou fè ti jès sa yo. Depi nou ap fè travay nou nap sezi wè ki pi bon fanm nou gen nan men nou. Fè travay nou se pa medam yo ki pa bon. Se nou menm ki pa konn kijan pou nou deal avèk yo. Se nou menm ki pa konn kijan pou nou trete yo. So trete medam yo byen nap sezi wè ki pi bon fanm. Ki kalite fanm nou gen nan men nou ok. Très enpòtan mesye yo. M konnen nou konn sa, m konnen se 2 bon jèn jan nou ye, m konnen nou trè trè galan, men mwen vin raple nou ankò yn fwa kòman nou ka itilize astus sa yo pou nou fè medam yo ap ba nou lè sa yap ba nou plis trètman ok, yap ba nou plis swen, yap ba nou plis anvi ok pou nou fonksyone ansanm avèk yo. So, setyèm astus. Tus, Setyèm konsèy ke mwen ap pote, mwen ap pataje ansanm avèk nou mesye, se prèt pou ede fi a. Prèt pou ede fi a. Prèt pou ede madanm ou. Mezanmi, gen nèg la, fi a te mèt te leve, li fè manje, li lave, li pase, li clean, Timoun yo. Li tout bagay. Li te mèt tap grenpe pou l mete yon rido nan kay lan, nèg lan chita se swa l nan TV oubyen l nan telefòn oubyen lap enjoy li avèk zanmi li nan yon lòt bagay ke fi an pa ye pandan se tan fi an ap tiye tèt li, li pa fè anyen ou konprann, li pa fè anyen paske li di nan tèt li ke travay sa yo se travay fi yo ye sa yo pa pou mwen. Mesye non pa fè l konsa. Pa fè l konsa. Lè sa w fè fi a santi kòmsi li pa gen sipò, li pa gen konkou nan kay la. Se tankou s on sèvant li ye. Ok? Lè sa l pa santi kòmsi se de moun, madanm avèk mari ki ap viv. Li vin santi tankou se yon sèvant. Ok? S on sèvant li ye pou ou nan kay lan, l ap ba w sèvis. Li pa jwenn èd ou, li pa jwenn sipò. Fi yo pa renmen sa. Kèlkeswa ti èd ou bay lan y ap satisfè. Fi ap monte rido wa Di cheri banm ede w Cheri w bezwen èd mwen Pito se fi an ki di w non cheri ou mèt ou mèt al chita ou mèt al repoze w olye ke ou kite l la li fè sa l fè sa l fè sa l fè sa l fè sa l fè sa l fè sa epi ou menm ou chita la w ap gade that's not good ou te ka netwaye douch lan ou te ka lave douch lan pou li. Sa pa travay fi, pa gen kesyon travay fi travay gason. M ka konprann gen bagay fi konn fè pi byen ke gason, so se nòmal fi a pran responsablite l an men pou l fè yo. Men ede fi yo. Trust me, n ap gen pi bon tretman devan medam yo. Ok? Ede yo. Fi yo renmen sa. Fi yo renmen lòske nou ap ede yo. Epi sa k pi rèd lan, pita fò l al ba w sèvis. Li pa bon. Cheri, kisa w vle m fè pou ou? Aprann di sa! Pa fè sa. N ap fè medam yo santi yo, yo, yo s on sèvant. N ap fè medam yo santi yo pa, you know, s on bòn. S on bòn. Kite m di l nan bon langaj kreyòl la. N ap fè yo santi s on bòn ou gen nan kay la. Ok? Se pa yon madanm. Paske si w te renmen madanm ou, si se te yon madanm ou te konnen, ou te konn enpòtans li. Lè w wè l ap kraze kò l fè tout bagay sa yo. Dayè yo, nou pa vrèman demande. Medam yo pa vrèman demande. Ti jès tou piti ou fè a yo satisfè. Ti bagay tou piti ou fè a li ap satisfè. Ok? So at least, ede, ede. Fi yo renmen sa. Si w ap aplike tout ti sa m sot di w la yo, w ap vin ban m rezilta. M ap ret tann ou anba videyo sa, apre yon ti tan pou vin di m wè ti videyo sa w te fè a, li te itil mwen. Map tann ou pou vin dim video sa te itil ou. So 8 tièm konsèy ke mwen ap pote pou ou jodia nan video sa se être sincère. Mesye sispann bay madanm nou manti. Fi yo pa renmen sa. Ou wè lè w ba madanm ou manti li vin kenbe w nan manti a? Ou pap ka imajine w. Li la lap viv avè w men. Gon bagay ou pèdi. Gon santiman, santiman ou ap diminye. Gon bagay kap ralanti. Fi pa renmen lè wap bal manti. Menm jan m konnen ou menm tou ou pa renmen lè fi ap baw manti. Fi pa renmen sa. Etre sensè. Eseye sensè avèk madanm ou. Lè w dil wi pou l konnen wi sa son bon wi ou dil. Lè w dil non tou pou l konnen non sa son bon non ou dil. Ok Poul pa ap di ou kwè wi l dim nan ou kwè son bon wi ou kwè non sa son bon non m pa kwèl Humm e ou wè lò sensè se sak fè m pa mete fidelite avèk senserite m pa detache yo m kite yo ansanm lò sensè sa pèmèt ou fidèl ou pa pral wè deyò a. Paske ou konnen, ou konnen son sèl madanm, son sèl mari, jan Bondye di l la, jan Labib di l la, ou sensè avèk madanm ou, epi w ap tou fidèl ansanm avè l. Ou pa pral voye zye w sou vwazen an, sou vwazin nan. Ok? So nou bezwen pou nou sensè ansanm avèk fi yo. Fi yo renmen sa. Menm si sa w t ap di l lan li di, but at least ou ba l verite a, li konnen moun sa son moun k ap di l verite a. Ok? Di madanm nou verite, sensè avèk yo. Ok, so sa se uityèm konsèy la. N ap rantre nan nevyèm konsèy. Nevyèm konsèy ke m ap pataje avèk ou zanmi m, mesye m yo, m konnen nou trè galan. M konnen nou trè trè galan. Bon, nevyèm konsèy ke mwen ap pataje ansanm avèk nou se, Valorize l devan lòt moun. Mh. Yes, valorize madanm ou devan lòt moun. Sa se youn nan bagay k ap fè fi a santi waw, oh mari m, mari m di sa de mwen, oh m kontan, mari m pale byen de mwen, m kontan. Valorize madanm ou devan lòt moun. Pase lè w valorize l devan lòt moun, non sèlman w valorize tèt ou, men madanm ou tou ap ba w valè sa back tou. Se sa nou pa konprann. Chak sa ou fè pou madanm ou, se kòmsi son bagay, son manje sere, lap remèt ou l back. Wap jwenn li back. Ok? So aprann valorize madanm ou. M ka konprann nou te soti nan kay la, nou te gen yon ti, yon ti, yon ti pale anpil, ou konprann, yon ti fache. Men ou rive nan lari a, sa moun nan lari, sa lòt moun te bezwen konnen istwa nou. Sa lòt moun te bezwen konnen nou te fache. Men depi ou parèt sou vizaj ou. Ekspresyon kò ou Ok Gentan gon moun kap guess Pase ke vizaj ou Jan w montre a Jan w pale avèk madanm ou prezans lòt moun nan Li gentan santi nou pa ok Li gentan santi nou fache Li gentan santi gon koupur Gon bagay Ok So pa fè sa Si nou te konn fè l pa fè l Aprann valorize madanm nou devan lòt moun Ok Si nan kay la ou pat konn fè l Please pandan w nan lari an fè l. S on ti bagay an plis li ye pou madanm ou. Aprann valorize madanm ou nan la sosyete. Ok moun pat bezwen konnen w te fache a madanm ou. Se le moman pou w ap bay move jan, ap gade l on jan, epi moun ap gade yo gentan wè gon bagay ki pa mache. Mesye fè trèzatansyon. Lè sa se fwaye w lan w ap kraze. Se kraze wap kraze, se brize wap brize relasyon an ti miyèt moso. Pa ti miyèt moso. Wap kraze l pa ti kras, pa ti kras san w pa konnen jiskaske wap wè w vin rive yon moman, youn pa entèrese lòt, ou rive yon moman, you know, nou la nou la konsa konsa, epi ta lè w tande mari fè yon bò, madanm fè yon bò, divòs met pye tout kalite bagay jis paske ti bagay sa yo pat vrèman bay yo enpòtans epi poutan Fi an li menm li trè sansib pou bagay sa yo. So mesye, mesye, mesye, de gras aprann valorize moun ki nan men nou an. Ok? Souvan fwa nap valorize lòt, pa lòt moun, pa lòt moun, pa lòt moun, men pa nou an, nou ap desann yo, degrade yo, degrade yo, degrade yo, jiskaske nou pèdi yo. Dizyèm konsèy lan se, satisfaksyon seksyèl. Medam yo bezwen sèks, poukisa nou pa vle satisfè medam yo? Madanm ou renmen sex. Ba madanm ou plezi, se pa yon peche li ye dayè ou marye. Ou legal, jan moun yo konn di la ou gen lisans. Ba madanm ou plezi. Enhen. Eske se parese nou parese konsa ou byen se bann nou pa genyen. Ki sa li ye? Ki sa li ye? Nou chita na fè de twa dyob nan la ri a, lè nou vini nou fatige. Enhen. Silvouplè sispann travay di tande pou nou ka ba madanm nou sèks. Pou nou ka ba madanm nou plezi. Nou travay di twòp lè nou vini nou fatige. Nou gentan epwize nan lari a epi lè nou vini Dòmi nan zyem fatige. Madanm ou menm sou kabann nan lap tann ou. Come on! Come on! Come on! Come on! Sispann travay di pou nou ba madanm nou plezi paske madanm nou ap tann sa. Se pa tout fi, se pa tout moun ki konnen ke si w pa kapab l oblije soufri. Gen moun depi w pa kapab li pral deyò. Sitou si moun nan li pa gen labib nan men l, li pa yon kretyen, li pa konn kisa labib di, li pral chèche plezi l andeyò. Apre sa w pral di w kenbe madanm ou nan, m m, enhen, w pral di madanm ou tchit sou ou. Men ou menm ou pat fè ankenn efò pou te satisfè l. Mesye, de gras, satisfè medam yo pou lòt mesye yo ka sispann pale de medam yo mal paske mwen menm m pa renmen sa. M pa renmen tande kote y ap pale fi yo mal. Paske y ap kritike fi yo anpil fwa se nou menm ki pa pran responsablite nou an chaj. Se nou menm ki pa pran responsablite nou an men epi nou kite bagay yo ap fennen, fennen, fennen, fennen, fennen epi Tout bagay fini epi medam yo dekouraje epi yo pati yo pa gen labib yo pa gen jezi epi yo pati tèt yo pati ok so de gras mwen sipliye nou pou ke nou kapab fè ti efò sa aprann satisfè madanm nou ok lè madanm nou ta pran 2 3 zè de tan epi nou menm 10 minit nou fini Ok So m konnen nou pral di se paske defwa medam yo pa sesi Anyways map vin avek yon lot video pou medam yo paske m konnen nou bezwen tretman tou M konnen kisa nou bezwen tou So m video sa jodia se pou nou li ye Ok But map vin avek yon lot video kote ke lè sa m pral adrese m avek medam yo Ok San paspouki. Ok a bon antandeur salu so mesye yo eseye aplike ti konsey sa yo si nou te konn fè yo bravo felisitasyon kontinye fè yo men si nou pat konn fè yo m sipliye nou de gras pou nou aprann adapte ti konsey sa yo konsa nap rive wè koman nou gen yon bon madanm ok trust me ou gon bon madanm ou jis bezwen kèk ti teknik pou konn koman pou jere bagay yo men se pa paske ou pa gon bon madanm. Si w te konn fè l felisitasyon m bat bravo pou ou bravo paske w son bon mari kap fè travay ou men tou si w te konn fè ti neglijans ou te konn inyore ti bagay sa yo mwen espere ke depi w fin gade video sa ou pral chanje fizi w depòl ou pral chanje bagay yo ou pral adapte yon lòt fason e lè sa w fòk ou vin anba video sa pou w di m oh mèsi Lina ti video sa w te fè a li te trè itil li te vrèman enpòtan Wi a pati de kounye a, m ka di madanm mwen chanje, bagay yo kòmanse yon lòt jan. Ok, so se sa mwen espere ke nan yon ti tan ki pa twò lwen pou vin anba videyo sa, pou vin kòmante, pou vin di m. Ok, so medam m konnen nou pral vrèman kontan, nou pral ri, nou pral di enhen mesye yo jwenn bagay sesi selòt bon. No, m pral vin avèk yon lòt videyo pou nou, kote ke m pral vin fè envès lan. Paske menm jan mesye, medam yo, menm jan nou menm, nou bezwen tèl tretman, nou bezwen tèl bagay fèt. pou mesye yo satisfè nou an mesye yo tou gen bagay yo bezwen tou nou pa fè djòb nou so map rete la pou jodi an map vini avèk yon lòt videyo e videyo sa lòt videyo an li prale an favè mesye yo kote ke m pral di nou medam ki sa pou nou fè m pral ba nou ti teknik yo tou ki sa pou nou fè pou nou kenbe mari nou pou lòt fanm pa vòlè l nan men nou ki sa pou nou fè pou nou kenbe fwaye nou pou nou kenbe relasyon nou. Ok, so mwen sanse fini, 10 konsèy sa yo ke mwen te pote pou nou an, m espere ke nou repase yo, si w te mal tande yon bagay, eseye rejwe videyo a ankò, konsa wap gen chans pou tande si w te rate yon bagay, e pou ka pli klè. Si w gen kesyon w mèt lage l anba videyo sa pou mwen, map vin reponn ou. Answit, m espere ke w pataje e aplike konsèy sa yo. Se te tout sa m te pote pou nou nan videyo jodi a. Mwen ap di nou yon gran mèsi paske nou te gade videyo sa avèk mwen, e nou pral pataje, nou pral fè yon lòt moun wè l, nou pral fè yon lòt zanmi nou, yon lòt patenè nou wè l, nou konnen ki manke fè travay yo, nou pral pataje pou yo fè travay yo, epi pou fwaye yo ka grandi. Mèsi avèk tout nouvo abòne m yo, mèsi avèk tout ansyen moun ki te la, ki te toujou la pou mwen yo. M espere ke nou enjoy video sa e kontinye sipòte m silvouplè. Mes amours, je vous aime, m ale, m ap di orevwa, orevwa, orevwa, orevwa, orevwa, bye bye!